ke on pakèt zanmi poze m. Kòman peyi a fè tonbe osi ba? Eske gen posiblite pou peyi a tonbe pi ba toujou? Kòman gang yo fè gwo nèg konsa? Kòman yo fè ap pase leta lòd? Kisa nou dwe fè? Pou nou sòti peyi a nan sitiyasyon malouk sa a li ye jounen jodi a. E pou m reponn kesyon sa yo, analiz mwen an. Ap yon analiz syantifik. Pa p gen okenn pasyon nan analiz mwen an, ni pa p gen okenn ide de mechanste nan analiz mwen an. Ayiti se yon peyi ki bati sou kolonizasyon. Lè Ayiti bati sou kolonizasyon, sa vle di ki sa? Gran gran papa m, gran gran papa w, gran gran papa chak Ayisyen te esklav. Yo te konn wè kouman Blan ap eksplwate moun nwa oubyen ap eksplwate la fòs di travay pou yo fè milyon. Ebyen, vin rete nan peyi a yon santiman de revanj. Nou konnen gen 4 fòm ou byen 4 tip de kolonizasyon. Y a la kolonizasyon d'exploitation. Ou vini avèk yon lame, ou eksplwate la fòs di travay. Men kòm ou pa p ka parèt la pou w di blan, lè blan an vini, l pa p ka di ayisyen an fò l travay, fò l kolabore, l oblije voye yon nwa parèy ou, men yon nwa ki etidye lakay li, vin konvenk otorite w yo. pou yo travay pou li. Donk, yo eksplwate, lame a, eksplwate la fòs di travay, yo pran tout richès peyi a, yo pote l ale. Se la premye fòm kolonizasyon. La dezyèm fòm kolonizasyon, se la kolonizasyon de pèpleman. Kisa sa vle di? Ou gen peyi a. Yon peyi estime peyi w la gen anpil richès ladan l. Ki sa l fè? Li vini, li moute yon gwoup ame bò si, li moute yon gwoup ame bò la, li deklare yo teworis, epi gen yon batay ki pete nan peyi a, pèsòn moun pa ka viv nan peyi a, misil ap tire, moun ap rache moun, moun ap tiye moun, yo legalize lanmò. Epi kounye a ki sa nèg yo fè? Nèg yo vin ap ankouraje w, sèl solisyon w gen la, se pati kite peyi a. Paske nèg yo estime toutan peyi a gen mwens moun, li pi fasil a jere. Yo rele sa kolonizasyon de pèpleman. Tout moun nèt ap fòse la, epi yo di w, depi w bezwen pati, men ki peyi k ap tann ou, men ki peyi k ap tann ou. Paske yo estime yon kantite moun konsiderab konsa, pral antre nan goumen avèk moun, pral pa dakò, ap gen revòlt. Men, si sosyete a bati sou lapè, paske yo konnen yo ka tiye w, ou ka pèdi nan prizon, epi gen yon lòt peyi ki di, depi w vle kite peyi pa w la, men ki kote l ap tann ou, yo rele sa la kolonizasyon de pèp, depèpleman, sa rele jenosid. Depi w pa vle kite peyi a, y ap fè yon jenosid sou moun ki pa vle kite peyi a. E se pi move kolonizasyon ki genyen la kolonizasyon de pèpleman. Men lanje Dayiti, lanje Dayiti e tèlman konplèks, gon twazyèm fòm de kolonizasyon yo rele la kolonizasyon kolektiv. Kisa la kolonizasyon kolektiv la ye? Lòske grand pwisans yo te reyini Berlen pou yo te fè la konferans de Berlen ki ta pral pataje mond lan, nèg yo te estime Kongo gen twòp richès. Yo pa, Etazini di fòk Kongo e pou li pou li ye, Larisi, Lalmay, Lachin, Pat ladann, la chine pat ladann, e tout gran peyi an Europe yo te vle se yo k pou gen Congo, paske Congo trò rich. Kounye a sa ta pral mete gen yon guerre antre peyi yo. Ebyen kisa moun yo fè, yo di ebyen men sa nap fè, nou pa pral antre an guerre pou Coree, nap bay le roi Belge, Leopold, jere kongo pou nou sa vle di kounya leopòl ap jere kongo epi kongo ap vin divize etazini ap pran pal la frans ap pran pal lespay ap pran pal pòtugal ap pran pal se konsa nèg yo te fè sa relo la kolonizasyon kolektiv ki ankò en krim ebyen le konplèks ayiti ayiti trouvel nan mitan amerik la. Lè w pran Amerik di Nò, Amerik di Sid, Amerik Santral, Ayiti est au centre de l'Amérique. Lanje Ayiti a tèlman gran, lanje Ayiti a tèlman konplèks, yon sèl peyi pa ka gen Ayiti. Yo aplike sou Ayiti 1. La kolonizasyon de pèpleman, sa vle di fè Ayisyen kite Ayiti, toutan gen mwens moun an Ayiti, Ayiti ap pi fasil pou jere, se la kolonizasyon de pèpleman. Dezyèmman, yo aplike la kolonizasyon kolektiv sou Ayiti. Lè yo wè Ayiti Etazini gen enterè l, Lafrans gen enterè l, Kanada gen enterè l, Grand Bretay gen enterè l, donk loksidan gen enterè yo an Ayiti. Ebyen, kòm Etazini, Lafrans, Lespay, Kanada, Grand Bretay pa pral antre nan gè pou Ayiti, kisa yo fè? Yo di Karikòm ki se yon òganizasyon komèsyal jere Ayiti. Men, pou kiyès li ap jere Ayiti? Li ap jere l pou Lafrans, pou Lèzetazini, pou Le Kanada, pou La Grand Bretay. Yo ba l jere l sa yo rele la kolonizasyon kolektiv. Yo aplike sou Ayiti. E kòm... Pwochèn gè ki pral gen nan mond lan nou viv li avèk Izrayèl nan lide pou yo bati la grand Izrayèl c'est une guerre bon nèg yo di son guerre mondiale bien sûr men se yon guerre de tèritwa paske etaz nou viv li avèk Donald Trump lè Donald Trump di tèritwa lèzetazini an twò piti fò yo ta mete Kanada sou li, Kanada ki se dezyèm pi gwo peyi sou latè, Kanada gen 40 milyon moun kap viv ladann, epi l di fò yo ta mete la Goedland, Goedland se pi gwo il ki gen sou latè, enkli le kanal di Panama. Nou wè la Risi ki se la pli grand peyi di mond, le pli gran peyi di mond padon, anviwon 17 milyon kilomèt kare, sa w wè yo fè, yo anekse yon bòn pati ann Ikrèn pou agrandi tèritwa. Lachin sou wout pou agrandi tèritwa l si l anekse Taywann, Sendomeng vle grandi tèritwa l ann aneksan yn pati Dayiti. Ebyen. L'enjeu est colossal, li majeur, se ki fè gen yon pakèt katye popilè timoun pat janm konn al lekòl ladan yo. Timoun sa yo 5, 6 an, yo te granmoun tèt yo, yo te konnen le maten lè yo leve fò yo mande e ou te konn wè yap mande nan tout lari. Prezidan konn wè ap mande, palmantè konn wè ap mande, UNICEF konn wè ap mande. Nou wè yo kite geto yo ye a, yo vin mande nan lari. Yo pat janm aprann yon metye, yo pat janm al lekòl. E si lè yo mande, yo pa jwenn sa yo bezwen an, kounye a yo ta ale kote yo jete fatra pou y al ranmase jwèt pou yo jwe, pou y al ranmase manje tou pou yo manje. Timoun sa yo grandi. Pou kont yo. Ebyen, a 12, 13 an, yo manman, yo papa. Jodi a gen plis moun ki kite lakay yo ke 12 janvye. Ebyen, lè yo vin gen zam nan men yo. Kòman ou eksplike m, yon ti moun ki fè tout vil la ap mande, Y ap fè l malonèt nan lari. Yon timoun k ap mache chèche jwèt nan fatra pou l jwe pral gen menm reflèks avèk yon timoun ki leve Petyonvil pa egzanp, yon timoun ki grandi Laatte pa egzanp, avèk paran l ki gen mwayen, ki ka mete l nan nenpòt lekòl, ki ka ba l manje. Yo p ap janm gen menm reflèks. Sa vle di, se pa nan senkan, se pa nan dizan. Se pa nan yon jou, se pa nan yon mwa, gang yo rive gwo nèg konsa, gang yo rive pwisan konsa, gang yo rive met leta an dewout. Men, ki sa w wè ankò? Yo te konn itilize katye popilè yo, pa egzanp politisyen yo, lè gen eleksyon pou moun sa yo kraze biwo de vòt. tire wòch sou lòt politisyen, pèmèt lòt politisyen pa ka fè kanpay, yo te oblije ba yo zam pou sa, ebyen menm zam sa a, jodi a la, lè sa a, e politisyen yo ki te bòs yo, jodi a yo menm yo bòs tèt yo. Biznisman yo tou te konn itilize yo pou fè konkirans, pèmèt lòt boutik pa fonksyone, kase lòt boutik, kraze lòt boutik. Donk, klas mwayèn nan, Se sèl Ayiti la klas mwayèn est pauvre, klas mwayèn pa konn pov, ebyen nou asiste jodi a la destruction, l'appauvrisman de la classe moyenne. Nou vin twouve nou. Nan yon kafou kote nou ap asiste moun nan klas mwayèn ki pòv, moun nan klas mwayèn ki pa gen machin, moun nan klas mwayèn ki pa ka manje. Alòske laklas mwayèn se kolòn vètebral yon peyi. Ebyen, se abandon pandan 35 a 40 an, timoun k ap viv andeyò, ki kite andeyò t vin mande tigwav, ki vin mande pòtoprens, ki pa leve ak paran, ki vin pa gen anyen pou l pèdi. Ebyen, se rezilta sa ki pèmèt gang yo pwisan jan yo pwisan, yo gwo nèg jan yo gwo nèg la, paske tou senpleman yo pa gen anyen pou yo pèdi. Kòm sosyete pa nou an,

Amerik di Sid, Dans le Nord d'Haïti on se trouve l'Amérique du Nord epi Ayiti au centre. Ebyen, ki sa t pase? Nèg yo vin estime meyè fason pou yo kontwole Ayiti, fòk Ayiti pa gen anpil moun k ap viv ladan l. M ap raple nou, nan yon sèl deseni, avèk nan 10 an, nan 15 an, m ap pran 1985 a jodi a. An 1985, Ayiti te gen 5 milyon moun k ap viv ladan l. Ebyen, 40 an apre, dans une vie, dans la période,

De prè 5 milyar moun kap viv ladan l. Jodi a mond lan prèske gen 8 milyar moun kap viv ladan l. Ou ka konprann? La popilasyon di mond è triple. Sa vle di nan 70 an a 80 an, 70 an, mond lan triple. De milyar moun nou a 7 milyar. Wè l? 3 fwa plis. Donk. De 5 milyon nou de fwa plis ke kantite moun nou te genyen an 1945, ka e 1985 padon. Men ki sa nou fè? Gen mwens lekòl, paske m pral di w an 1985 te gen 2 lekòl nasyonal pou pou douzyèm. Lekòl nasyonal Chalmay, lekòl nasyonal Makaya, Tapyon. Lè sa a. Konbyen moun ki te gen tap viv Tigwav te gon sèl lise nan vil la. Jodi a nou pase a plis pase 300 mil moun. Lè sa a nou te anviwon 50 mil moun. Nou pase a plis pase 300 mil moun toujou gon sèl lise a. Douzyèm toujou gen 2 lekòl nasyonal yo vin mete yon lòt sou li. Ki pa konplike ke sa. Sa di ki sa nou fè. Nou te gen yon popilasyon depi 1915. ki petèt te genyen 15 oubyen 1000 moun k ap viv Tigwav, te gen yon sèl lopital ki te konstwi pa lèzokipan, pa lokipasyon amerikèn. Malgre popilasyon an vin gran, yo pa ni grandi espas lopital la, toujou gen menm lopital la, menm lopital ki te gen depi 1915 lan, toujou menm lopital la t la. Eske gen lòt ki fèt? Non. Kòman w te vle pou Ayiti ye? Kòman w te vle kote Lafrans, Lèzetazini, Le Kanada, La Grand Bretagne pa ta renmen gen anpil moun k ap viv ann Ayiti? Lè nèg yo vin yon bagay, m te tande jan Jean Rousuel ki chante yon chante l di w ap fè plis pitit w ap vin pi pòv, sa vle di depi w gen pitit w ap pòv. M ri. La Repiblik Demokratik di Kongo, li 1 fwa e demi pi gran ke End. Men End, gen plis moun kap viv an End ke tout moun kap viv an Afrik. Gen plis moun kap viv. Bon, Jepann e la Chin. Donk, jodi a, nou menm, Ayisyen nou sipoze konprann lanje pou nou sòti tèt nou kote nou ye a donk analiz mwen an jespè 27 jespè ke se tè yn analiz syantifik m pat pasyone de anyen mèsi bokou.